Hey, nan videyo sa nou pral dekouvri ansanm avèk mwen kòman nou kapab gen aksè pou resevwa etwal sou yon paj Facebook. Konbyen kòb Facebook peye pou etwal sa yo e ki peyi ki gen aksè avèk fòm monetizasyon sa. M konnen anpil nan nou tap tann yon videyo konsa, anpil nan nou tap kite nan kòmantè pou m te pale de sa, Ebyen finalman mwen pote video a pou nou. Komanse mete ti pous yo anlè la, kite like kite like pou nou montre m ke nou tap tann video sa e pou nou montre m nou ap sipòte travay la. La mwen sou Kreatòl Studio a la map kite lyen nan deskripsyon video sa pou nou, pou nou kapab antre sou li pi rapid. Nap bezwen vini nan. Monetizasyon Ok nap vin nan monetizasyon Epi nap vini nan etwal Lè nou vin nan pati sa la nou pral dekouvri ansanm avèk mwen kisa Facebook li menm li mande pou gen aksè avèk monetizasyon sa Facebook di konsa wap bezwen genyen 1000 abòne nan 60 dènye jou yo Men 1000 abòne sa se pa ankò fini. Paske moun ki kalifye dirèkteman pou monetizasyon sa a, se moun ki gen paj Facebook nan kategori je online yo. Moun ki gen paj Facebook pou jwèt an liy. Se moun sa yo ki tou kalifye pou li. Men moun ki gen paj Facebook nan lòt kategori yo, se envitasyon yo resevwa. Ou gen dwa rete yon jou leve, Facebook li ba w aksè pou w konfigire paj ou a pou w kapab resevwa etwal. Ok. La, Shil Antoine, eske si m chanje paj mwen an de kategori, m ap tou gen aksè avèk monetizasyon sa a? Wi, w ap gen aksè avèk li. Depi ou chanje paj Facebook ou a, ou mete l nan kategori Gamer, w ap gen aksè avèk monetizasyon sa. Men sa se yon lòt videyo pou m fè pou m ka montre nou kòman ke nou kapab chanje paj Facebook ou an kategori. Abòne avèk chanèl la pou lè m lage videyo sa pou w kapab jwenn li. Kounye a, lòt bagay ki enpòtan. Ki peyi ki gen aksè avèk monetizasyon sa? Paske li pa disponib pou tout peyi. N ap wè mwen afiche nan ekran an la a ki peyi ki gen aksè avèk monetizasyon sa. Verifye nan lis la pou wè eske peyi kote wap viv la li ladann. Si tout fwa peyi kote wap viv la pa nan lis la, nou konn sa pou nou fè deja. Mete yon moun ki nan lòt peyi, ok, nan peyi ki nan lis sa ki gen aksè avèk monetizasyon an, mete l kòm administratè paj la, sa w tande a, pwoblèm nou an tou rezoud. Si w poko like video sa, ou ta sipoze like li ok. Ann ale. Kounya la konbyen kòb Facebook li menm li peye pou chak grenn etwal? Facebook peye yon santim de dola pou chak grenn etwal. Si yon moun voye 2 etwal pou ou ap jwenn 2 santim. 3 etwal 3 santim ok. Se konsa Facebook li peye. Men se pa yon pwoblèm paske. Moun kap voye etwal yo pa fwa yo voye 100 gen moun ki voye 200 gen moun ki voye 500 gen moun ki voye 1000 ok lè sa li pa yon pwoblèm lè w pran 100 etwal 200 300 400 ou pa ou pa santi ou pa nan santim la ankò ok la ou deja nan dola ebyen lè ke ou vin gen yon bon kantite etwal sou paj sa Wap wè ke ou fè anpil kòb avèk etwal sa yo. Se pa pou san rezon nou konn wè anba live tankou Guy Wewe yap mande voye etwal, voye etwal, voye etwal, voye etwal. Paske lèw fin pran etwal sa yo mete yo ansanm, sa w tande a pil lajan fèt. Ou menm kounye a ou pral gen aksè pou ke ou kapab fè sa sou paj ou a osi. Imedyatman ou gen aksè avèk resevwa etwal sou paj ou a, wap sèlman bezwen konfigire l sou sit sa, Creator Studio a. Nap wè la mwen m gen aksè avèk li nap wè la ok m gen aksè avèk li m tap sèlman bezwen konfigirel la men m pap kapab konfigirel nan video sa si tout fwa ou menm ou ta gen difikilte pouw konfigire paw la kite nan kòmantè map fè yon video poum kapab montre nou kòman nou kapab fè konfigirasyon sa ok kite nan kòmantè tout moun ki ta renmn fè sa map fè yon video rapid rapid poum konfigire pam lan e pou nou ka wè kòmanl fèt pou nou ka fè sou paj Facebook nou an osi. Si ou gade video a depi nan kòmansman jiskaske ou rive la se sur ke ou aprann anpil bagay nan video sa ou dekouvri anpil bagay pa bliye abòne avèk chanèl sa pou ka toujou resevwa videom yo kite yon like patajel avèk yon zanmi w pou ka ede chanèl sa grandi